Menm janw menm janw te konn bouje en 2024, 2023, 2022 wap ranje kòw pouw al fè menm bagay la en 2025. E kòb sa nap sanble a se kòb pa nou li ye se pa kòb pam m pa bezwen kòb nan men nou mwen di nou sa deja m pa bezwen lajan nan men nou swiv chanèl sa. Dèfwa, povrete a si nou k rale l sou nou. Anpil jèn toujou ap di yo tèl bagay pran twòp tan pou yo aprann li. Men ban m di yon bagay. Wè si ou ta pran ennan, retire ennan nan vi w. Ou te konn gen yon pakèt move abitid. Pran ennan sa a pa fè l pou yon bagay. Nan ane k ap vini an pou wè si l ap menm. Ralanti fimen, ralanti bwè, ralanti fon pakèt bagay, ralanti al nan mache nan pwogram. Epi kòb sa yo pran yo ekonomize yo. Bon, banm ba w yon lòt bagay ki pi bèl toujou. Pou yon bwat sekrè, ou pa bezwen gen anpil kòb pou met ladan l. An nou fè sa ansanm timoun, an nou fè sa ansanm. Pran yon bwat sekrè. Ou menm k ap gade videyo sa a, pran yon bwat sekrè. Ou pa bezwen met anpil kòb. Depi ou an Ayiti, bat pou mete 25 goud ladan l de janvye a desanm. Kiyès nan nou k ka leve defi sa a? Mwen menm mwen prè. On moun ki prè fè m konnen. Pran yon bwat sekrè. Mete 25 goud ladan l. Si ou Repiblik Dominikèn, mete 50 peso. Èske nou prè pou n ouvri pwogram sa a? M te ka di nou plis wi, men m pa di nou mete plis, pou nou pa, pou nou pa chache ekskiz ban mwen. Pou n pa chache ekskiz ban mwen, m pa, m pa di nou plis. Mete 25 goud, 5 dola, an Ayiti, 5 dola ayisyen, men pou Repiblik Dominikèn, mete 50 peso nan yon bwat, jan yo rele li, siyen nan yon ti kochon kèlkonk. Mete l nan yon bwat. Kounye a ou menm ou ap gad videyo sa, ou ap viv Etazini, ou di sa pa konsène ou? Ou Etazini fè menm bagay la tou. Fè l. Ou ap travay, ou ap touche, ou touche chak mwa. Donk kounye a ou ap fè ekivalan de 25 goud. Ou ap fè ekivalan de 25 goud pou yon mwa. Ou ap wè konbyen l bay. Enben w ap mete w ap mete ekivalan kòb sa a nan yon kès chak mwa. Epi, di m kisa w ap jwenn nan fen dane 2025 lan. Gen kèk abitid se ou k pou bay tèt ou l pou chanje. M di nou sa. Gen kèk bagay ou bezwen, gen kèk anbisyon ou bez, ou, ou, ou, ou genyen. Se ou menm ki pou konble l. Se pa moun k ap konble l pou ou. Bouke tann moun. Bouke tann se patron. Bouke tann se se entèl ki pou fèl pou ou. Pa gen moun kap retire ou kote ou ye a. Kote ou ye a se ou k pou retire tèt ou ladanl. Pa gen moun kap retire ou ladanl. M di nou sa. E m manke bliye di nou sa. Mwen gen pou m pale nou de pi gwo pwojè. M gen pou m pale nou de pi gwo pwojè ke nou menm nap kapab patisipe ansanm avèk mwen. Si nou entèrese, mwen di nou sa, si nou vrèman entèrese, si nou reyèlman entèrese, abòne ansanm avèk mwen. Men premye pwojè nou kòmanse, se sa m sot di nou la. Nou tout, si w ap viv Ayiti, pran 25 goud, mete nan yon kès. Mete nan yon kès ke ou p ap ka ouvri l. Mete yon kès, se yon sèl ouvri, yon sèl fèmen. Si ou Repiblik Dominikèn, mete 50 goud nan yon, jan yo rele l ti kochon isi an. Oubyen yon kès kèlkonk. Mete yon kote. 25 goud pou Haiti 50 goud pou République Dominicaine wè m pa ale wo mete nivo sa on kote epi ane 2025 lan na dim kisa nou wè. E m prè pou m ede nou. M prè pou m ede nou. E sa vle di de Décembre de janvye 2025 a Décembre nou gen pou n reyalize on bagay ansanm ni mwen ni wou kap gade video sa nap reyalize on bagay ansanm e map moutre nou lè map retire pa m nan. Nou menm nou pa bezwen moute mlè nap retire pa nou an. Men abone ansanm avèk chanèl lan. Videyo sa yo mwen fè yo nan optik poum kreye yon anbyans pozitif. Poum sispann pale de sa tout moun ap pale. Nou tout si wap viv ayiti wap pran 25 goud jan ke mwen te di sa a mete yon kote. Mete nan yon kès. Si wap repiblik dominikèn mete 50 goud nan yon kès. Epi 2000 desanm 2025 desanm 2025. M ap gentan chwazi jou an paske nou gen nou gen anviwon 11 mwa devan nou pou m chwazi. Donk diran 11 mwa sa yo, nou pral aprann ansanm. Nou pral fè yon bagay ansanm. E desanm, mwen garanti nou, desanm, se sèl mwen k ap pale de bagay sa. Desanm, si Dye vle, nou tout ap an mezi pou nou pran desten nou an men. E kòb sa nap sanble a se kòb pa nou li ye se pa kòb pam m pa bezwen kòb nan men nou mwen di nou sa deja m pa bezwen lajan nan men nou swiv chanèl sa.